Nan fonksyon an, li gen twa wòl pou l jwe. Li gen yon wòl politik, li gen yon wòl administratif e l gen yon wòl de reprezantasyon. Enben, twa wòl sa yo, gen de fwa yonn makònen yon ak lòt, gen de fwa tou yo diferan. Pa egzanp, yè maten, mwen chita nan yon seremoni de nevè jiska midi edmi, sa mete yon twou nan bann bagay m te gen m fè, Men se te la fonction de représentation, ou te la, ou reprezante Leta au plus haut niveau, gen moun k ap fè diskou, gen yon pwogram ki te etabli, m panse l t ap pi kout, asirèman gen yon twou ki vin antre nan ajanda m. Alò, se te dabò evalye, epi apre levalyasyon, antre nan oryantasyon. Byen sûr, depi ou nan oryantasyon, gen mezi ou pral pran, men m pa pran mezi ki vize a afekte moun. mwen pran mezi ki vize a oryante politik. Sa vle di ke si m gen yon kote m vle ale, m panse moun sa ka ede m ale pi fasilman, m kapab di bon, pito m retire moun sa la, m mete l la, oubyen pito nou modifye tèl pwogram tèl jan. Men pa bliye tou, lè w rive nan yon tèt yon administrasyon, nan tèt yon gouvènman, gen yon zouti fondamantal ki referans lan, ki rele bidjè de la Repiblik. Ou oblije konsilte bidjè a e tout desizyon ou pral pran se an fonksyon de bidjè a e nan dinamik kontinuite de leta a ou oblije gade sa k te fèt, akò k te fèt, èske yo te byen fèt, èske yo te mal fèt pase kontinuite a pa vle di ou oblije pran tout bagay men kontinuite a ba w responsabilite pa rapò a ni sa k te fèt ki te bon, k te mwen bon, k te trè bon. Dayè o nivo de leta ayisyen gen yon òganis ki rele OMRH ki son òganis ki lye a la primati ki trete kestyon fonksyon piblik la diferamman k avan. Jodi a l difisil pou yon minis annik rive paske l pa renmen yon moun li fè yon lèt li revoke l. E fonksyonè ayisyen an li gen de garanti ke lalwa ba li depi nan refòm ki te kòmanse depi ventan e ki entansifye pandan an 2005 pandan le passage du premye minis Latortue. E fonksyonè ayisyen an gen yon garanti. Alò men gen de tip de moun k ap travay nan leta, Gen moun ki se fonksyonè, sa vle di ke yo yo emarje sou bidjè de la Repiblik la antan ke tèl e gen moun ki te kontraktyèl. Kontraktyèl la se yon maj, pa egzanp, yo bay Premye Minis la yon maj nan bidjè a

an tèm de disponibilite, de sa k te sòti, sa k te dwe la, depans ki fèt, ki sa w jwenn kòm bilan? Sa pou n di ke Petrocaribe a, premye sa pou moun yo konprann, se pa yon kado li ye. Se yon pwogram. Se yon pwogram de finansman ki bay Leta ayisyen fasilite pou li itilize yon lajan ke l ap genyen pou l ranbouse E byen sur fasilite vle di yo baw lajan avek fasilite e yo pèmèt ou ranbousel tou avek fasilite men wap ranbouse kanmenm. Bon kòm li mwen kontreyan, mwen kontreyan pa egzanp gen de fon ou byen lè bid ap finanse yon aktivite nan peyi dayiti li vin a kritè pal. Petro karibe a kite se leta ayisyen ki defini kritè yo men avantaj petro karibe a se leta ayisyen ki deside Ki pwojè li vle finanse pa rapò a tèl montan ki disponib. Men pa bliye chak lè gen yon itilizasyon k pral fèt de Petro Caribe a gon deklarasyon gouvènman an. Mezanmi yè m siyen yon la dènya deklarasyon pou nou di bon gon tranch ki disponib men sa nou pral fè avèk li e le gouvèneman venezyelyen tou li gade kisa nou di nou pral fè avèk kòb la. Li pa di nou men kisa pou nou fè avèk li, men pa bliye tou gouvènman Venezuelyen an lap aji pou pèp Venezuelyen. Alò se sur ke nou dwa de rega. Bon mentnan nan Petro Caribe pi fò travo denfrastrikti ki te angaje nan peyi a se finansman Petro Caribe. Pou de rezon, premyèman se li menm ki te bay fasilite a, fasilite nan tout jan, fasilite dekesman, fasilite de desizyon pou gouvènman. Nan sitiyasyon sa a, genyen ki mache byen, genyen ki mache trè byen, genyen ki mache mal. E sa k mache mal an patikilye, se sa k te gen rapò avèk lè de konpayi ki prezide pa le senatè dominiken ki te gen de pwoblèm, wi, de pwoblèm de jistis lakay li. E pwoblèm de jistis sa yo fè ke kont konpayi sa yo te bloke. e lajan leta ayisyen te bay kòm avans pou fè yon seri de travo denfrastrikti te vin twouve yo bloke tou e sa vin mete yon gwo tèt chaje, yon reta m ta kapab di nan finisyon travo sa yo. Pa egzanp, le parlement haïtien se yon pwojè yon gwo batiman eksetera, bon nou te panse ane sa a batiman sa a t ap disponib e ke

Men dezistement an tou pran yon tan, yon tan de négociation. Pa bliye ke lè kesyon de de transaction gouvènman avèk konpayi, se pa yon bagay ki leve yon maten konsa l fèt. Ou genyen de enstitisyon ki gen yon wòl pa yo pou yo jwe, se CNMP, Komisyon Nasyonal Mache Piblik, epi Lakou Siperyè Dèkont. E pwosedi sa yo konn pran. tan. Konstitisyon 1987 la, Evans Paul, te di ke lè yon moun pral, m ta ka di antre nan yon sòt de gouvèneman pwovizwa oubyen de tranzisyon, 90 jou pou l òganize eleksyon. Èske lè ou menm ou rive nan primati a, ou wè ke teknikman yon eleksyon ka òganize nan 90 jou? Non, m pa poze l konsa.
Non, m pa poze l konsa. Se kòmsi m ta di w ou bezwen fè yon kay, epi ou di w bezwen kay la nan yon mwa. Epi ou di bezwen 3 etaj ou se ou rele yon achitèk. Achitèk la di w non menm si w te ban m 4 milyon dola m pa ka ba w l non bon. M pa ka poze l konsa. M pa janm poze l. Men konstitisyon an e konsa l te wè l. Wi men konstitisyon.
Lefèt ke l te mete 90 jou. Wi men konstitisyon an non gen yon lòt jan l ye. Konstitisyon an te prevwa nou t ap nan yon sitirasyon enstitisyonèl dòganizasyon de eleksyon ke l pa janm ye. Sa mwen rele sitirasyon enstitisyonèl, nou te gen yon konsèy elektoral reyèlman pèmanan k ap fonksyone, k gen kapasite pou l aji epi ki genyen m ap di yon bon bagay training ki genyen tout zouti li epi pou l mete pwosesis la an branl men nou toujou nan rekòmanse chak lè n rekòmanse nou nou toujou gen yon nouvo konsèy nou genyen yon nouvo dekrè e patati patata premye sa n fè se te travay pou fòme konsèy elektoral la nan negosyasyon. Ou konnen te gon deba nan ki espri nap fè atik 189 de la konstitisyon. Bon nou fè l finalman nan espri 189 de la konstitisyon tèl ke anpil kanmarad konpatriyòt nan opozisyon an te mande l. E lè w fin fè konsèy la, e se konsèy sa avèk le pati politik, puiske pa gen paleman, ki pral pwopoze dekrè lwa ki la kounye a. e se yo menm ki genyen la responsabilite, byen sur gen de pèsonalite ki gen ekspètiz teknik dòganizasyon de eleksyon, se yo menm e yo menm sèl ki deside de kalandriye elektoral. Ekzekitif la pa gen okenn enplikasyon nan kalandriye elektoral, kalandriye a e nou genyen sèlman de remak nou te fè, de remak sur sètèn dat. En, e ni Prezidan Martelly ni mwen menm nou pa t swete pou n al fè okin eleksyon an 2016. Nou pa t vle mo 2016 la site nan kesyon pwosesis òganizasyon eleksyon. Sa se, nou ta renmen tout eleksyon fini an 2015. Dezyèm konsiderasyon, se te lè dat, m ta kapab di, bitwa a. Dat bitwa, 26 oktòb, dènye lendi, dènye dimanch doktòb, se konstitisyon an ki di eleksyon prezidansyèl dwe fèt nan dat sa a. Lòt dat bitwa a, se dezyèm lendi 2 janvye 2016. Nou ta swete gen yon Paleman ki enstale nan 2 chanm yo. E twazyèm dat bitwa a, se 7 fevriye 2016. Men sa ki te prensipal preyokipasyon nou, kouman Konsèy la amenaje l pou l respekte dat sa yo, se yo k deside l, e lè yo deside l, yo soumèt Kalandriye a, Egzekitif la aksepte l, paske nan kesyon eleksyon an, tout aspè administratif d'eleksyon, aspè teknik eleksyon se Konsèy la, menm si gouvènman gen responsabilite lojistik ak sekirite eleksyon. Bon, kesyon fondamantal Evans Paul, jodi a gen anpil moun ki trè septik pa rapò a reyalizasyon eleksyon yo fen ane a. Eske ou menm ki chita anfas mwen la maten an ou an mezi bay garanti Ke eleksyon ap fèt nan dat yo dou a. Wi, eleksyon ap fèt. Mwen pa wè poukisa l pap fèt la. Ou konn sa k paradoksal? Tout moun ki di l pap fèt yo, y ap enskri. Y ap fè kanpay. Bon, tanm. Bon, alò, m t ap vin nan radyo a maten an, m konnen m pap fè entèvyou a. M pral leve pou m pèdi tan, m met rad sou mwen epi m vin chita la. Epi m vin nan radyo a epi lè m vini m pa wè oubyen pòt la fèmen. Se paske m te gen garanti. Si w ban m randevou, n ap fè entèvyou. Non, non, non, non, non, non, non. M panse ke eleksyon an, Li genyen responsabilite makònen. Se sa k fè plizyè fwa m di se Leta k ap fè eleksyon. Konsèy elektoral la gen yon responsabilite majè, se prensipal ògàn de regilasyon aktivite eleksyon an. Leta gen responsabilite pou l kreye anviwònman an e angajman sa a mwen pran l, m ap repete l, m ap konfime l, se angajman Leta a, li sou do egzekitif la. Tout egzekitif la, Prezidan Martelly, mwen menm, minis yo, sekretè deta yo, Nou tout gen pou misyon kreye anviwònman pou eleksyon an e n asime responsabilite pou n fè l, pou n ale jiskobou nan sans sa a. Mentnan Konsèy la gen responsabilite pa l, pati politik yo tou gen responsabilite pa l, sitwayen yo gen responsabilite pa yo, laprès gen responsabilite, se Leta k ap fè eleksyon an, se yon responsabilite kolektiv pou n fè eleksyon an Imaj peyi a pap ka soufri defisi pou n pa fè eleksyon. Si n pa fè eleksyon sa k ap gen? Yo pap pran nou oserye. Nou pap kapab, nou pap konpetitif sou mache entènasyonal. Pa gen moun k ap vin envesti nan Ayiti. Lè w pa fè eleksyon, se pa yon senp kesyon gen vid enstitisyonèl, gen otorite k pa la non. Se imaj peyi a, l gen konsekans transvèsal. Alò, eleksyon an, l ap fèt, fòk li fèt, nou angaje n pou fèt. Ki jan n ap fè gad eleksyon yo pou nou veye ke move lajan pa vin brase anndan eleksyon la? A la se yon pwoblematik de sekirite e de jistis. De sekirite e de jistis. E kòm mwen di w, tout bagay Leta pa ka trete sou laplas piblik, men tout ògàn nan Leta ki gen responsabilite pou trete kesyon sa a, yo anbranl. e mwen menm se preyokipasyon m, paske n pa vle move lajan an li defavorize on kandida, ni li vin afekte imaj peyi a. Pa bliye ke Ayiti gen on bann konvansyon entènasyonal li siyen, e semèn sa n te resevwa vizit GAFIC ki son enstitisyon entènasyonal ki jisteman ap veye fenomèn blanchiman darjan, fenomèn finansman teworism eksetera. Sa vle di ke ni pou nou menm anndan peyi a, ni pou entènasyonal gen on jan pou n aji, Se sa k fè lapolis an branl, ladwann an branl pou nou adrese pwoblèm sa a avèk sans de responsabilite. Lapolis, mwen byen di w lapolis, ladwann paske se yo menm ki depann de pouvwa egzekitif la, men lajistis pa kapab endiferan tou a kesyon an e ti moso jistis ki nan men nou an, sètadi ke.

sa nap di yo. E gen yon lwa ki reji fonksyònman pati politik ki fè leta obligasyon finanse pati politik. E finansman pati politik la li pa ta dwe menm kondisyone pa eleksyon. Paske il fò pati a egziste. Bon. Men lwa a pa di nan ki pwopòsyon, kòman, sou ki kritè pou yo finanse pati politik la. Nou gen 2 zouti legal nan men nou. Nou genyen lwa ki reji pati politik yo e nou genyen dekrè lwa elektoral. Ni yonn ni lòt pa bay kritè pou kòb sa depanse, ni l pa di konbyen kòb ki pou genyen tou, pa gen pousantaj. Se gouvènman sa a ki kwè ke misyon prensipal li se fè eleksyon e ke si eleksyon ap fèt gen kòb pou òganize eleksyon an, fò w asire w ke konpetitè yo tou gen mwayen pou y ale nan konpetisyon an. e nou degaje yon anvlòp de 500 milyon de goud pou finanse pati politik. Lajan, lajan prevwa. Lajan prevwa. Non, men non, non. N ap pale de bidjè. Bidjè a se pa douzyèm. Ou konn, ou konn sa m ap di a trè byen. Bidjè a se pa douzyèm. Bon, men nan ka sa a. Non, nan ka sa a, gen priyorite. E sa k fè yo di priyorite. Nan priyorite pa douzyèm nan, si pa egzanp fòk kòb sa a depanse dan zen mwa, nou blije. nan resèt ki genyen yo, bay yon priyorite pou kòb sa depanse nan lwa. Pa egzanp, pa douzyèm nan, m pa kapab di ke eleksyon an li sanse ap fini, bon, 26 oktòb, menm si gen yon evantyalite yon dezyèm tou si pa gen yon prezidan ki eli nan premye tou, epi n ta di n ap pral dekese kòb finansman pou eleksyon an an novanm. Ou konprann? M pa ka rantre nan lojik pa douzyèm nan konsa. Ou konprann? Alò, E sur cette base, gon gon anvlòp ki degaje, byen sur sou sou tout kalkil teknik yo n kapab jwenn kòb sa a. Men, kote m ap pale avèk ou a la, nou toujou nan dilèm kouman pou n bay kòb sa a. N ap gade e e avansman pwosesis la. E petèt, mwen byen di petèt, petèt baz la se kapab pati ki enskri plis moun, ou konprann, ki agreye, ou konprann, ki pou ki pou, mwen di, li poko yon desizyon, se yon evalyasyon. Paske Fò fè trè atansyon. Si w ta di, si w ta di, wi, si w ta di pa egzanp pati ki te nan paleman an deja, ou pral gen yon bann lòt pati ki fèk vini. Men, sa m si ke ap gen yon desizyon ekitab, l ap fèt nan transparans, li pa pral fèt avèk okenn espri de favoritism.